Ayisyen nan Repiblik Dominikèn. E nou ap pran leson de jan pou nou remèsye chak moun ki deja dispoze yo pou yo gade ti videyo sa a. Donk, n ap mande ou silvouplè pa neglije pataje videyo a ak zanmi yo e ak fanmi yo. Donk, mes chers amis, kòm nou konnen objektif pa nou se fòme e enfòme tout zanmi entènèt nou yo, donk jodi a nou vini avèk. Yon sijè ki ase ase enteresan pou tout zanmi entènèt nou yo, nou panse ki ap ede tout moun ki ap gade nou, e menm moun ki pap gade nou wap ede lòt moun ki pa genyen l wap pataje videyo sa avèk lòt moun ki petèt kapab ede yo donk nou vini pataje kèlke de bòn rekòmandasyon ak tout koup kap viv jounen jodi an. ou peut-être yon moun ki ap pataje yon relasyon amoureuse, ki gen yon partenaire nan vi pa l, ki gen yon madanm, ki gen yon mari, donk nou vini avèk de bòn rekòmandasyon, nou panse ke sa ap ede yo, paske nou konnen ke gen de koup jounen jodi an k ap sèmonte yon sitiyasyon ki pa twò fasil nan pandan ke yo an karantèn nan koze covid 19 la. Mes chers amis nou konnen ke. Nou ap viv malerezman yon fenomèn global, nou ap eksperimante malerezman yon nivo de strès ki petèt ke mwen menm ou menm nou pat abitye viv oparavan. Se vre ke nou abitye strese, se vre ke anpil nan nou abitye gen strès, petèt pa yon pwoblèm pèsonèl, Petèt ke pa yon pwoblèm laboral, petèt ke pa yon pwoblèm familyal, kèlke chòz de se jan. Men tou l mond, tou l mond abitye gen strès. Men menm m abitye gen strès. Men jounen jodi a, sa n ap viv la, sa n ap eksperimante la, m pa konnen non si nou ka rele l yon lòt nivo de strès. E se si, e nou gen anpil koup ki ap simonte pwoblèm sa yo. Donk, nou konnen ke strès. Se youn nan bagay ki deranje sèvo nou, se youn nan bagay ki deranje kò nou. Lè nou strese, li fè nou aji de fason diferant. Lè nou strese, nou bliye kiyès nou ye. Se vre ke tout moun gen yon nivo de strès diferan. Se vre ke chak moun gen yon fason ke yo aji lè yo strese. Franchman, lè on moun strese, li fò aji de fason diferant ke w pa menm rann ou kont. E sa ka koze ke ou vin santi w pè, sa ka chanje eta dam ou, strès lan kapab fè w pèdi konfyans nan ou menm, li ka vin fè w ensipòtab, li ka tou vin fè w ap chèche yon distans fizik kote ke ou pa vle abòde. pèsòn e ke w pa vle pèsòn abòde w, ou rete nan ti kwen w, ou rete repliye nan ou menm. Donk, an fèt, nou ka di ke strès lan, li fè w antre nan yon eta densètitid. Donk, jounen jodi an, nou gen anpil koup ki ap simonte difikilte sa a. E sesi, e dèfwa, devan sitiyasyon difisil yo, e devan de sitiyasyon, li fè ke. nou vin aji otomatikman, san panse, nou aji ala hat, nou pa pran le swen pou nou konprann anyen, pou ti krik ti krak nou jis eksploze, nou pa pran yon ti tan pou nou reflechi, donk tou sa strès lan ka fè nou rive jiske la, ke jodi an nou gen anpil koup ki ap viv de pwoblèm sa a. E nou konnen ke koz lan, nou konnen ke se petèt akoz de karantèn nan, se petèt paske chak jou yo retwouve yo dan kat kwen e yo fè la menm choz tou le jou donk se petèt sa ki ka koze nou konnen ke nan sitiyasyon sa e nou konnen ke e gen de diskisyon ki inevitab jounen jodi a gen anpil koup k ap viv avèk de diskisyon vèn kote ke nou pale pou ryen nou diskite pou ryen. des choses banales kote ke nou ta ka jwenn solisyon pou yo beaucoup plus rapide, donk nou jis eksploze. Donk tout sa a se strès lan, strès karantèn nan ki mete nou nan sitiyasyon sa. Lese m di w ke diskisyon yo vrèman yo inevitab. E dayè lè mond lan te nòmal, lè tout bagay t ap mache byen, nou te konn diskite. Ok paske pa gen relasyon ki pafèt Ditou pa gen relasyon ki pafèt Nou te konn diskite lè tout bagay tap mache byen E kounye an Kote ke Ou ap mande tèt ou e demen e jodi an Sa kap rive sa kap pase Jodi an Donk se nòmal pou gen diskisyon sa yo Men pa kont Genyen solisyon tou. Gen yon fason ke nou kapab evite diskisyon ou di mwens evite venn diskisyon yo ou di mwens gen fason ke nou kapab jere diskisyon yo. Nou pral montre w kòman tout a lè. Kòman nou kapab evite diskisyon venn yo ou di mwens jere. vèn diskisyon yo. Se vre ke diskisyon an la pou n fè l, nou oblije fè l. Men pa kont, nou kapab ou menm ki gen yon koup, ki gen yon relasyon, nou kapab chwazi yon jou de la semèn. Pa egzanp, nou di ke jodi an jedi, n ap chwazi tou lè jedi pou nou jere tout pwoblèm. Tout sa ki pa fè m plezi o kou de semèn nan, Tout sa ki pat fè w plezi o kou de semèn nan ok nou ap diskite l tou lè jedi donk nou ekri sa kèlke pa tou lè jedi se pou pwoblèm yo e sesi nou dwe fè l sans ipokrizi nou dwe anote tout sa k pa fè nou byen pou jedi pou nou kapab debat li paske pa bliye se yon sèl jou nan semèn nan nou gen pou nou fè sa donk lè nou fè l nou tire konklizyon di men sa m te fè w ki pa bon men sa w te fè m ki pa bon e sesi nou travay Nou nou nou fè kant sou tab nou travay pou menm pwoblèm sa yo pou yo pa repete nan semèn a venir ok donk nou pa sèlman diskite yo nou kite yo la lòt semèn nou oblije repran yo ankò non lòt semèn petèt se yon lòt kritik map pote de ou petèt ke se yon lòt kritik wap pote de mwen men pa lòt nan poukisa paske nou pral travay li Pou diskisyon sa a pa refèt ankò. Diskisyon ap toujou fèt wi men alò pou sijè sa a pa redebat ankò. Donk m panse se youn nan bagay ki kapab ede relasyon olye ke nou diskite tou lè jou, fè bri tou lè jou, e fache tou lè jou, nou ka chwazi yon jou diran lasemèn pou nou fè diskisyon yo, pou nou debat tout bagay, Epi nou mete les points sur les i, les bas sur les t, epi relasyon an li rebalanse nòmalman. Donk m panse se youn nan fason moun kapab jere diskisyon yo bokou mye. Dezyèm choz m panse ki t ap vrèman enteresan pou nou, se espas yo. Nou vrèman ta renmen ke len lòt nan relasyon yo respekte espas moun yo. E dèfwa nou konn panse piske se madanm mwen, piske se mari m, donk pa yon kesyon despas. Wi, dèfwa nou bezwen espas, nou bezwen yon ti lè pou nou respire, nou bezwen yon ti moman pou nou, pou nou panse, pou nou rantre nan nou menm. Paske le pli souvan, yon mennaj pa egzanp, yon patenè, E gen dwa panse, piske se patenè, m oblije ap chat toulèjou avè l. Ou di mwen chak moman avè l. Si m ekri l, li sipoze gentan reponn mwen. Piske se madanm mwen, si mwen ap manje, li oblije gentan la ap manje ansanm avèk mwen. Si m anndan, li oblije la anndan ansanm avèk mwen. Non, nou chak, nou se yon moun diferan. Nou bezwen yon ti tan, oke. Nou bezwen yon ti tan pou nou konsakre l avèk nou. Mwen bezwen yon ti tan, ou bezwen yon ti tan, tout moun bezwen yon ti tan. E konsa, si nou fè l konsa, relasyon ap mache mye. Paske lè nou pran yon ti tan pou nou panse nan nou menm, lè konsa ou rantre nan ou menm. Dèfwa nou pran de bòn solisyon lè nou pran yon ti tan pou kont nou. Lè nou pran yon ti tan sèl, nou jwenn solisyon bokou pli rapid, ok. Nou jere de pwoblèm bokou pli rapid. Olye ke nou ta aji avèk emosyon, ok, lè gen yon bagay ki pa mache, nou plis poze nou, nou fè l avèk swen e pou nou kapab, pafwa se ni madanm ni mari. lè nou fè sa donk tan yo li vrèman nesesè nan relasyon ke chak moun ap viv jounen jodi yon fason aske pou relasyon yo ka mache nòmalman twazyèman m panse ke fò nou ta chanje woutin yo ou konnen ke oparavan e lè moun nan tap mache nòmal e tout moun te gen yon woutin diferan. E petèt ke m t al travay, mari m te nan biznis, oubyen m pa t al travay nan chèche timoun lekòl, m te gen menaj a fè, m te gen sipèmache pou m al fè, m te gen nan jim pou m ale. Ok, men mentnan bagay lan chanje, woutin nan se rete lakay. M panse ke si nou varye woutin yo, ok jodi an m di, jodi an se lendi m ap pran tan m pou m kapab fè jaden, m ranje flè, m awoze flè, ok, chanje flè nan po, sa s on lòt woutin. Jodi an m di ok, m ap dedye l avèk on meditasyon. M fè yon lòt bagay, m chanje woutin nan. M di ok, jodi an se mèkredi, se pou m lave machin. Jodi an se jedi, ban m al pwòpte chyen. Si m chanje woutin nan, konsa m ap gen plis bagay a fè, donk m ap gen mwens tan pou m diskite. E relasyon m ap gen mwens, ap gen mwens tan pou l wè ke m te fè yon bagay byen oubyen m pa t fè yon bagay byen. Donk m panse si n chanje woutin yo, l ap vrèman byen. Answit nou konnen ke Relasyon sosyal yo manke nou anpil. Paske oparavan, se te travay, se te kòlèg, se te al wè fami, se te ale nan baskèt, se te al jwe foutbòl, se te al fè di velo, ok? Men jodi an, ou oblije nan 4 mur, bagay yo chanje, ou pa kab fwote avèk moun. Se vre ke distans fizik lan, li oblije fèt men m panse ke distans alò relasyon sosyal lan gen yon lòt fason ke l ka jere dayè nou gen de rezo sosyo ki pèmèt nou sa e gen famiy se chak semèn yo ke yo konn al wè granmè granpè timoun yo konn al wè granmè granpè oubyen madanm al wè papa e paran paran al wè pitit gen famiy se konsa donk piske nou pa ka fè relasyon sosyal yo fizikman men m panse kòmsi pa videyo apèl videyo. Nou ka fè l, nou ka chita an fami, timoun yo pale avèk paran yo, oubyen nou menm tou nou ka chita nou deside pale avèk yon gwoup dami ke nou genyen, nou fè yon reyinyon antre nou, men pa videyo kòl, an fason ske relasyon sosyal lan li toujou egziste pou l pa manke nou, paske piske n se imen, relasyon sosyal lan se nòmal pou l manke nou. Donk si nou chwazi dans une semaine nou reyini avèk fami nou, zanmi nou, nou pale avèk yo, nou konn kòman sa ye, nou pale de foutbòl, nou pale de tou e de ryen, daktyalite, m panse sa ap plis ede nou. Donk dènyè choz m panse ke koup yo li enpòtan pou nou ta ka fè de pwojè ansanm ok si nou chita nou chwazi yon jou de la semèn nou fè de pwojè ansanm e nou di vwala nou pral travay sou tèl plan nou pral travay sou tèl plan nou pral travay sou tèl plan e sesi nou fèl ansanm e sesi si nou gen timoun nou Mete timoun yo nan pwojè yo. Ekri de pwojè, pran yo, mete yo kòm archiv se yon kote. Sa ap konsolide relasyon bokou plis. Sa ap ede nou a ranfòse relasyon. L ap mete plis lanmou lakay nou. L ap mete plis respè lakay nou. Nou pap gen tan pou nou joure, nou pap gen tan pou nou fache, nou pap gen tan kòmsi pou nou di waw, j'en ai marre Ok nou pap gen tan pou sa nap gen tan paske nap fè pwojè ansanm nap fè timoun yo etidye ansanm nap fè timoun yo danse ansanm nap fè spò ansanm ou konprann donk konsa ap ede nou plis si nou kòmanse chanje woutin yo e si nou kòmanse bay distans respekte espas len lòt m panse sa ap ede nou donk se jan de rekòmandasyon sa yo kem te pote pou nou dènyè choz kem rete pou m di nou mwen vle fè nou konnen ke Covid 19 la, se yon pandemi, li tanporè, se pa yon bagay kap rete. Men pa kont, relasyon ke nou genyen yo, se relasyon ke nou konbat pou yo, se relasyon ki ap dire. Donk, pa lese le Covid 19 lan ale pou l ale avèk relasyon nou. Paske nou lite pou nou genyen relasyon nou. M panse ke nou dwe fè prèv de konpreyansyon Nou vle fè prèv de sajès, nou vle fè, nou dwe fè prèv e bokou pli damou pou nou konsolide youn lòt paske nou chak ap simonte menm difikilte a. Li gen dwa pa afekte m menm fason ke l afekte w, li gen dwa pa afekte w menm fason ke l afekte m, men chak moun afekte nan degre pa yo. Donk relasyon yo enpòtan, relasyon amourèz yo enpòtan, patenè m enpòtan pou mwen, mari m enpòtan pou mwen, madanm mwen enpòtan pou mwen, donk an nou bay chak bagay plas yo, an nou konbat pou relasyon nou, an nou lite pou relasyon nou, an nou pa kite relasyon nou tanporè menm jan avèk pandemi an, an nou kenbe relasyon nou fèm, paske nou lite pou relasyon nou. Donk mwen panse se te tout konsèy ke m te ban nou. Si w renmen rekòmandasyon mwen yo, silvouplè, ban mwen yon like e kite yon kòmantè. E si w renmen rekòmandasyon mwen yo, fè yon lòt moun viv li. Pataje videyo sa avèk. zanmi yo, fanmi yo ki ap ede yo a kenbe relasyon yo bokou mye. Mèsi paske w t ap gade videyo sa a la pwochèn.